Kòman nou ye konpatriyòt mwen yo? Nan non Jean-Jacques Dessalines, nan non Capra Lamò, nan non Toussaint, nan non Boukman, e nan non tout mesye dam Vètyè yo, Mwen salye nou. Yon lòt fwa ap di nou kòman nou ye. Petèt nou kab di ke nou byen. E si nou ta di nou byen, m pap kwè. M pap kwè pou sèl rezon paske peyi nou tèt anba nan moman sa map pale nou an la. M pap kwè paske pwoblèm politik la vin pi dejenere chak jou andedan peyi a. M pap kwè paske reyèlman nou pap viv. Jan ki chantè rege a di l, ki se Bob Marley, li di. Si gen pwoblèm, fò gen solisyon. E si pa gen solisyon, se ke pa gen pwoblèm. Reyèlman, peyi nou gen anpil pwoblèm. E pwoblèm nan anpil. Pwoblèm politik andedan peyi a, li wete. Dòmi nan je pitit tout pèp la, ni sa ki deyò e ni sa ki andedan. Se pou rezon sa, lè yon Ayisyen di ke li byen, Yon moun ki konn politik peyi a byen, l ap di non yo pa ka byen. Paske lapè nan tèt la pa egziste e lapè nan vant la pa egziste. Menm moun ki gen ti mwayen pou viv, ebyen yo te ka manje alèz, ebyen yo gen yon lapè yo pa genyen ki se lapè nan tèt la. E san lapè nan tèt la, ou p ap ka souri vrèman. San lapè nan tèt la, manje ap nan men w, w ap manje se vre men w pap manje avèk kè kontan, se kòmsi w pa tap janm manje. San lapè nan tèt la, nou pap kapab viv jan ke nou ta sipoze viv la. Ebyen kisa m ap di konsènan politik peyi a? Klas politik sa jounen jodi a la, li bezwen chanje. E sa mwen menm sa mwen k pou di l, jan gen anpil lòt sitwayen deja di l, epi ou menm tou ki poko janm di sa, li lè li tan pou di l tou. Ou se pitit mesye dam Vètyè yo, ou gen dwa a la pawòl, ou dwe pale. Pawòl ou gen anpil enpòtans. Pa di ke ah si m pale ki sa ki enpòtans sa genyen. Ou genyen, li genyen anpil, anpil enpòtans, eskize m. Li gen anpil enpòtans. Ki sa m ap di mwen menm? Antanke pitit mesye dam Vètyè yo, m ap pwopoze yon solisyon. Solisyon an pa lòt bagay. Pouvi ke Klas politik nou gen jounen jodi a la se yon klas politik ki pouri, ki santi. Se yon klas politik, se trèt prèske ki ladan. Se yon klas politik ki anti pèp la. Se yon klas politik ke se yon ti gwoup k ap souse ladan. Nou kab di ke se yon klas politik. ki gen de fasad, yon bò pozitif, yon bò negatif. M pral esplike sa ke m vle di pa la. Klas politik ki genyen la jounen jodi a la, se yon klas politik ki konplètman negatif pou pèp ayisyen an. Paske li pa pote anyen bon pou pèp ayisyen an. Se yon klas politik ki koz pèp ayisyen ap soufri jounen jodi a la. Se yon klas politik ki koz pèp la pa ka dòmi jounen jodi a la. Se yon klas politik ki koz pèp la pa kapab jwenn bon jan lekòl nòmalman pou voye pitit yo. Se yon klas politik kote mesye dam yo menm yo prefere ale lè yo malad ale nan lòt peyi pou y al pran swen epi pèp la rete nan sa ke l ye a ap mouri pou laswenyay. Bò pozitif la, mesye dam politik yo, yo menm yo souse zo. Mesye dam politik yo mèt sistèm nan ap byen viv, dakò, paske li menm sistèm politik la li bon pou yo, paske yo menm yo fè lajan. Yo gen posiblite lè yo vle, lè yo pito pou yo vwayaje. Yo gen posiblite nòmalman pou voye pitit yo lekòl aletranje. A vle di nou ka ap wè se yon klas politik oubyen se yon sistèm. On bò, li bon pou ti gwoup k ap. ki se mèt sistèm nan, yon lòt bò, pèp la li menm l ap mouri nan salte. Jan ke mwen menm toujou di l, m pa la pou m preche lahèn. M pa la pou m lonje dwèt sou sa m di sa, se li ki pa bon, se sa k bon. Non m pa la pou sa. Nou tout se Ayisyen. Ou gen dwa te pran yon move direksyon. Men move direksyon ke yo te pran an, lòske yo vin wè li pa bon, ou sipoze chanje direksyon kounye a la. Ebe ki sa li ye? Jounen jodi a la m ka di ke sistèm politik nou gen la, klas politik la, li pa bon. Li pouri, li santi. E se li ki bay rezilta ke l bay jounen jodi a la. E pou rezon sa a, nou bezwen chanje l. E pou nou chanje l, jan ke m di l, m pwopoze yon solisyon. Ebyen, nan nouvèl klas politik ki sipoze genyen an, ki sa l dwe ye? Moun ki pral fè pati klas politik sa, se yon seri de moun, nou kapab di ke ki dwe gen twa bagay sa yo nan li menm. Premyèman, Moun sa Li bezwen konpetan. Konpetan sa vle di ke li bezwen konnen sa ke lap fè a byen. Lòske li nan yon pòs pou l konnen wòl li e kòman l ke l dwe jere pòs la, kòman l ke l dwe fonksyone nòmalman. Dezyèm nan, moun sa ki li sipoze yon moun ki gen men pwòp. E twazyèmman, moun sa bezwen yon bon patriyòt. San twa bagay sa yo, peyi nou ap rete nan sa ke l ye a. Paske si moun nan pa konpetan, moun nan pa gen men pwòp, e moun nan pa patriyòt, ebyen moun sa p ap ka defann peyi a. Li p ap ka defann peyi a nan anyen. E jounen jodi a, moun ki fè pati politik yon seri peyi, moun ki fè pati politik yo, se de moun ki konpetan. Se pa pou di yon moun kòmsi li leve yon bon maten, epi li grangou la, epi li di bon, fò l antre nan politik la, paske se nan politik la ki gen kòb. Li pral fè kòb. E se sa. ki mennen tout koripsyon sa yo nan peyi a. Lòske moun nan konpetan, tande byen, lòske moun nan konpetan, ebyen devan nenpòt ki lòt peyi a, li konnen ki sa pou l di e ki sa pou l pa di. Li konn kòman pou l defann enterè peyi a. E dezyèman, lòske moun nan gen men pwòp, ebyen moun sa a li menm ki gen men pwòp la, ki ak pa l pase, ebyen li kapab gade moun ke l ap diskite avèk li a, moun ke l ap defann enterè pa l la, enterè peyi Ayiti, ebyen lap ka defann li. Paske li konnen men l pwòp, moun sa pa gen okenn dosye l. Moun sa pa ka repwoche l de anyen. Dakò? Paske li konnen li pwòp li menm. E twazyèm lan, ki se patriyòt la, m te kapab di avan sa, m te ka di patriyòt fò moun nan patriyòt. Non. Yon moun kapab byen petèt yon bon patriyòt, men l pa yon moun ki konpetan. Se pou rezon sa m mete patriyòt la jis an twazyèm. Apa m vin di ke moun sa, li sipoze konpetan, li sipoze gen men pwòp, epi l sipoze patriyòt. Yon patriyòt li menm, li prè pou l foure men l nan dife pou peyi l, pou l defann enterè Pou l defann enterè peyi li. E se sa ke jounen jodi a ke nou pa genyen. Ou ankò se sa ke nou manke andedan peyi a. M ka di ke klas politik sa ke nou gen la a, li manke moun ki konpetan reyèlman. Li manke moun ki gen men pwòp reyèlman. Li manke moun ki patriyòt reyèlman. E se rezon sa ki koz nap soufri jounen jodi a. Se rezon sa ki koz jounen jodi a la, pèp la nan tout sa ke li ye a la. E paske nou pa gen ase moun ki konpetan andedan klas politik la, nou pa gen moun ki ase pwòp andedan klas politik la, nou pa gen ase moun ki patriyòt. Anndan klas politik sa. Se sa ke m di nou, klas politik sa se yon klas politik santi, se yon klas politik pouri, se yon klas politik ki merite chanje. E san sa, pèp la ap rete jan ke l ye a. L ap rete se pwoblèm sou pwoblèm e solisyon an l ap difisil pou nou jwenn solisyon. Paske pa di m. Ke nou pral jwenn solisyon a okenn moun ki enkonpetan. Pa di ke ou pral jwenn yon moun, yon moun ki men sal pral ka kanpe devan lòt nasyon pou ap defann enterè ou, enterè peyi a. Pa di ke moun nan ki pa, si l pa yon bon patriyòt reyèlman ki prè pou fwe men l nan dife, pral defann enterè peyi sa. Paske gen de enterè pou defann li fò w prè tou pou mouri. Paske n ap viv nan yon mond kanibal avan tou. Pou w defann enterè yon peyi, lòt peyi a li menm, lòt gouvènman li menm li pa fyè pou l efase yon sitwayen de yon lòt peyi. Se yon mond mafya, se yon mond kanibal ke n ap viv. E se yon verite, nou oblije di verite a jan ke l ye a. Mond lan son mond mafya, mond lan son mond konplètman, yon mond kòmsi yap pale de de de kòman nou ta di sa menm? Yo ap pale de yon mond de dwa de lòm men sa pa egziste vrèman nan mond lan. Si w vyole dwa m, pa fè m konprann ke wap defann dwa de lòm, wap defann dwa moun. Kòman wap defann dwa moun pandan ke wap vyole dwa m? Pandan Jean Yankees wap pale m de demokrasi alòske mwen menm lakay mwen se yon lòt bagay ke yo fè ki pa gen okenn rapò avèk demokrasi. Jean Kim di non mond lan pa jis ditou. Se yon mond kote yap preche w lajistis men ofon se enjistis ke yap fè w. Menm moun k ap preche lajistis la epi se li menm k ap fè enjistis la an menm tan. Men jan ke m di nou, pou lakay nou an Ayiti, fòk sa chanje. E pou sa chanje, se mwen menm, se ou menm. Fòk nou pa pè pale. Anpil fwa nou pè pale se paske nou pè mouri. E anpil fwa, anpil moun ki pè mouri, mande si y ap viv, yo p ap viv ofon. E poutan yo pè mouri, alòske yo deja mouri tou vivan. Ou menm ki se pitit Jan Jak Desalin, ou menm ki se pitit Kapra Lamò, ou menm ki se pitit Tousen Louvèti, an n leve kanpe. An n di non, jan sa ke, jan sa ye a la fòk li chanje. An n di ke non nou pa dakò jan klas politik sa ye a. An nou chèche yon lòt klas politik. Ann fon chanjman. E nan nouvèl klas politik la, nou pap pran okenn nan moun ki la jounen jodi a, de 1986 a jodi a la, nou pa bezwen yo. Nou pa bezwen konnen ni l te bon, ni l pat bon. Dayè, gen ase jèn ann Ayiti ki ase konpetan pou ta pran tèt peyi a. Gen anpil jèn. ki men yo pwòp. Gen anpil jèn ki patriyòt. Menm si tou gen anpil ki lach. E se pou rezon sa ki fè ou wè, jounen jodi a la, tout pwoblèm sa prezante. Se paske nou gen prèske yon pèp ki vin lach. Yon lòt fwa ankò, m ap di nou. Tout, nou tout ki se pitit mesyedam Vètyè yo, nou bezwen yon nouvèl klas politik. Fòk nou klè sou sa. Se pa sèlman manifeste, di nou grangou. Wi nou grangou. E sa ki koz nou grangou? Se klas politik sa ki pa bon. Pa sèlman rele di pitit nou pa ka al lekòl. Wi pitit nou pa ka al lekòl. E sa ki koz sa? Klas politik sa. Sistèm nan. Paske sistèm sa a, moun ki ladan yo, dakò moun ki anndan sistèm nan, yo pa nan enterè nou, yo p ap defann nou nan anyen. Mesye politik yo, nou panse se nan enterè nou? Non! Yo menm sèlman ap defann enterè pèsonèl yo. Se pou rezon sa li lè li tan pou nou di non fòk sa chanje. E pa nou pa bezwen pè. Nou pa bezwen pè. Sa ke m sa m garanti nou gran kreyatè a li menm li renmen moun kap defann peyi l. Li renmen moun lòske paske nou chak Kote wè nou ye la. Dakò kote wè nou ye sou tè dayiti. Ebyen se gran kreyatè a ki mete nou la. El konnen li nòmal si bout tè sa li menm yon lòt peyi vle anvayi li pou kanpe pou kont sa. Se pou rezon sa m di w nou chak kap defann peyi ayiti kontinye kontinye di nou pa vle sa. e an menm tan pou nou di nou vle sa. Pa sèlman di ke nou pa vle sa, pandan ke nou pa ka di men sa ke nou vle a. M pa vle sa, men sa ke m vle a mwen menm. Li vrèman enpòtan ankò yon fwa pou m redi nou sa ankò, nan nouvèl klas politik la nou bezwen yon moun ki gen 3 bagay sa yo nan li menm. Ki premyèman ki konpetan, ki gen men pwòp e ki patriyòt. Paske yon moun ki gen twò bagay sa yo nan li menm, l ap kapab defann enterè peyi a devan nenpòt ki moun ke l kapab ye nan mond lan. E sitou moun ki patriyòt la li menm, li p ap pè fouye men l nan dife. E nan epòk ke n ap viv jounen jodi a la, nan epòk ke n ap viv jounen jodi a la, nou bezwen moun ki prè pou bay vi yo pou peyi sa. Paske si pa gen moun kòmsi ki prè pou bay vi yo pou peyi sa, Nou pa byen konnen ke nou pral rive pi lwen. Jan Jak Desalin te konnen ke nan pran direksyon Vètyè, li te kapab mouri, men malgre sa, li te pran direksyon an. Kapwa Lamò, malgre tout sa ki te kapab pase yo, Li konnen ke li kapab mouri, men li te reziye li, li di non, fòk sa chanje, e li te pran direksyon Vètyè nòmalman. E tout lòt mesye dam yo. Si yo te pè jou nou jodi a la, nou t ap ankò esklav. Esklav nou t ap ye jounen jodi a la. E non sèlman nou t ap esklav, men tout nan Amerik di Sid la toujou, nou te kapab toujou rete sou dominasyon lòt pèp. Men se gras avèk foug mesye dam Vètyè yo, ebyen yo chanje mond lan. Jounen jodi a la nou kapab fè plis ke sa toujou. Nou kapab fè plis ke sa. Men pou nou fè plis ke sa, fòk nou pran konsyans dabò. Konsyans pou nou konnen reyèlman ke n ap soufri e sèl fason ke pou nou sòti nan sa ke nou ye a, nou bezwen gen yon lòt klas politik. E sitou, nou bezwen gen yon lòt klas ekonomik. Dakò? Nou bezwen gen yon lòt klas ekonomik. an menm tan yon lòt klas politik. M kwè l vrèman enpòtan nou tout ki se pitit mesyedam Vètyè yo, kèlkeswa koulè w, ou ka wouj, ou ka jòn, ou ka vè, ou ka mawon, ou ka nenpòt koulè a, men depi se sou bout tè papa Desalin nan, se la ke ou te wè premye reyon solèy la, ebyen ou se yon Ayisyen. Ou son ayisyen tankou tout ayisyen. Pa gen kesyon di ah orijin ou fèw pa yon ayisyen non ou son ayisyen nòmal tankou tout ayisyen kèlkeswa orijin ou depiw te fèt sou bout tè papa Desalin nan ou son ayisyen e pou pwouve sa pou pwouve ke ou son vrè ayisyen ou son bon ayisyen ou son bon sitwayen ayisyen ebyen fòk ou ka prè pou defann peyi a pou kapab ede peyi sa sòti kotel ye a e sew ki pa egzanp Se mwen menm ki koz yon pwoblèm ki koz peyi a pa kapab avanse, m sipoze chanje lide, m di non sa pa bon. Dakò? Li vrèman enpòtan pou nou pran desten peyi sa an men. Paske si nou pa deside pou nou pran desten peyi sa an men, n ap wè n ap pèdi pou, nou ka menm rive pèdi bout tè a. Byenke sa ke m konnen ki vrèman enposib. Wi, ki konplètman enposib. Paske boutèy sa Jan Jak Desalin te batay pou li a, li pou nou, li pou nou nèt. E pèsonn moun pa ka retire nou ladan. Men imilyasyon yo, desepsyon ke nap pran nou menm pèp ayisyen an, nap pran desepsyon, imilyasyon nan tout mond lan. Ou menm ki son ayisyen, ou menm ki son politisyen, ki son lidè, ki se yon nèg geto, ou menm ki gen zam nan men w, ke yon politisyen kowonpi te ba ou, ann eseye depoze zam yo. Ou menm k ap bay bandi zam, ann sispann fè sa. Ann fè yon sèl, nan lanmou youn pou lòt, nan lanmou pou bout tè Papa Desalin nan, pou nou kapab sove peyi sa. Yon lòt fwa ankò, m ap di pou m kapab fini, nan nouvèl klas politik la, Nou bezwen yon moun ki gen kalite sa yo nan li menm, ki gen 3 bagay sa yo nan li menm, ki se konpetans, men pwòp, e patriyòt. Ankò yon fwa m di nou mèsi, ou menm ki t ap koute m nan. Tchaw!